Nou tou wè tas sa gentan sou yon tab nòmal epi ou just download imaj tas sa ou voye ba kliyan wè kafe a tou ap sòti ladan. Salut a tout abone nou yo, kòman nou ye? Jodi a m tounen avèk yon nouvo video nou kapab wè lajwa sou kèm, se ke video sa mwen pral moutre nou kòman nou kapab jwenn yon sit ki ekstrèmeman enpòtan, link lan nan deskripsyon video a, sit sa kote ke ou gen dwa ni fè kòb ansanm avèk li, ni ou gen posibilite tou pou w kapab travay dizay ou, nenpòt dizay ke ou te ou bezwen fè a. Kit li te mayo, kit li te mayo, kit li se li te tas, jan nou kapab remake jan ke mwen travay yon tas. Imajine ou bral voye yon tas, yon konsepsyon tas ba yon moun, moun nan ap kontan wè konsepsyon an parèt konsa nan zye pa li. So, sè dènye tan map travay sou kesyon motif yo anpil pou nou, pou nou kapab remèt bon travay nan kominote a. An nou pase sou laptop nou touswit, mwen bral montre nou kòman pou nou fè sa la byen rapid. Si w poko abòne, abòne ansanm avèk chanèl la. Let's go! Ok, ok se jan ke mwen di nou an nou wèl pase sou sit lan la Jan nou ka ap remake a nou wèl wè e nou wèl li sou pointify Kisa ki nap ekri la nap ekri la pointify login La lap bo posibilite pou antre sou sit lan pou kapab e antre akawont ou tout sa Pou kapab antre. Si w poko fè l, l ap mande w pou pou pou ajoute akawont ou pou kapab antre sou li si w si tout fwa w poko gen yon kont sou li. Mwen menm mwen tou gen yon kont sou li deja. Mwen pap bezwen mwen pap bezwen mwen pap bezwen nan nan plede pase plis chemen. M ap sèlman antre sou li dirèk nan link ki nan deskripsyon videyo a. Ou ka fè l ni sou telefòn, ou kapab fè li ni ni sou telefòn, ou kapab fè li sou nenpòt sa w vle. Ou kapab fè li sou laptop, ou kapab fè li sou telefòn tou. Kounye la kisa kisa ke mwen menm mwen bral fè. La a nap wè la ekri my store. Se yon sit ke ou menm ou kapab vann mayo, ou kapab vann mayo, ou kapab fè yon bann bagay ansanm avèk li. Non. Men nan kategori jodi a mwen vin moutre nou kòman pou nou itilize la se kreye de dizay, mete de foto sou de seri de bagay ke nou menm nou an. Nou gen anpil difikilte ladan yo pou nou jwenn yo e mwen pral moutre nou kòman nou kapab fè sa byen fasil. Kit ou te gen telefòn ou kapab, kit ou pat gen telefòn ou kapab ou kapab itilize menm sit sa pou fè jan de travay sa yo. Kisa ke mwen pral fè la? Mwen brale nan katalòg ok so entènèt la ap bay ti pwoblèm li pa twò rapid pase sa. Mwen brale nan katalòg lè ou rive nan katalòg sa vle di ou bal chwazi. Tip de imaj ke ou bezwen an, tip de mayo ke ou bezwen an oubyen sa ke ou vle mete logo la sou li a. So nap tann, nap tann li ouvè nou pral moutre ou kòman ou kapab jere tout jan de bagay sa yo byen fasil. So entènèt la ap bay ti pwoblèm an nou swiv ok si tout fwa nou tande bri van ap vante pòt la ap frape ok men apre sa m panse tout bagay ok an nou swiv li an nou kite entènèt la mache pou nou kapab wè entènèt la ap bay ti pwoblèm la. Se rezon sa ki fè nou wè ke li pa twò rapid. Ok. Pa bliye abone ansanm avèk chanèl la epi e pataje videyo nou yo. Ok, n ap kite li mache. M pa kwè m ap kite tout tan sa nan videyo a tou non. Tout tan pase sou entènèt la. Ok, ok, ok, ok, ok, ok. Ok, entèt la tap bay ti pwoblèm, m pa te ka kite l fè yon bann tan, play de mache. Ok, kisa ke mwen pral fè la? La, nou kapab wè tout sòt sa yo, se sòt de dizay ke ou kapab itilize. Wè, new, euh, pou, pou pòch telefòn, nou kapab itilize yo pou nou mete yo sou pòch telefòn, tout sa yo. Ok? E, kisa ke nap fè? Kisa ke nou va, kisa ke nou val fè? Oke. Oke. Kisa ke nap fè? Nan eskize mwen. Kisa ke nap fè kounye a? Nou va ale nan kat, katalòg. Lè nou rive nan katalòg, se la nou va jwenn tout sòt de bagay nou bezwen. Si se boutèy, nap jwenn li. ok si se fòn kas wap jwenn li si se tout sa ou gen bezwen si se souli ou bezwen mete dizay la souli wap jwenn li nan shoes wap chwazi kategori ke ou menm ou bezwen an pa egzanp mwen menm map pran e jacket yo e ou byen wood yo jan kan di a sa rele sweat t-shirt ok nap nap nap nap ouvè li an nou kite li ouvè so tout pati entènèt la bay ti problem sa map koupe tout nan video a si mwen pa ka kite ou entènèt la bay ti problem e ki sa ke nap fè N ap kite li mache. Ok, lè nou rive la, nou kapab remake yo ba nou plizyè mayo. Ok, nou pa bezwen menm si nou wè pri yo, nou wè sa ekri from 21 dola pwen 27 US, 20 dola USD, nou pa bezwen enkete nou, se gratis ke n ap peye dizay sa yo, nou pa bezwen, se gratis nou pa peye dizay sa yo, padon nou pa peye dizay sa yo, se gratis. Kounya kisa ke m ap fè, m gen dwa chwazi nenpòt. nan mayo sa yo pa egzanp pou mwen kapab mete logo nou an se sa ki pi enpotan wè la lè ke nou bal fè lè ke nou bal fè e nou bal voye konsepsyon an ba kliyan kliyan ap kontan wè nou prezante imaj a nou tout la nou ta dwe enskri sou sit sa pou nou kapab genyen e jan de posiblite sa yo pou nou kapab fè travay ke nou bezwen an mwen pap rete anpil sou mwen bal moutre nou la nou fin antre sou sit la jan ke mwen di nou an depi nou fin enskri nap sèlman antre sou li epi tou pou nou fè tout bagay. Se osi senp ke sa. Ok nap kite li mache an nou kite li mache entènèt la ap bay boul map kite li mache pou li kapab parèt my Godness. Ok, lè nou rive la, pou nou, nou wale pi rapid, lè nou rive la, ok, la, sa, se pou koule, la, la ou se koule, size, moun nan bejen lan, la ou gen do a edite tout sa, pou mete size, koule ke ou bejen. Men ki sa ke nou wale fè, nou wale nan ti pati sa ki nou wè ki ekri start design. E pi tou nan ap antre sou li, sa se ekstrememan enpotan. Nou wale nan start design. Ok pa bliye abone ansanm avèk chanèl la epi pataje paske objektif la la mezanmi fòk chanèl la rive a 10000 moun kit ou gen telefòn ou ka fèl li ni sou telefòn ou ou ka fèl li ni sou laptop ou alèz alèz la nou kapab remake yo gentan banm djakèt la menm si nou ta wèl parèt nan jan nan janl ye a yo mete front side back side sa vle di devan dèyè sa pral depan de ou menm ou gendwa metel nan do djakèt la tou sa wap ekri nan do djakèt la ou gendwa klike sou sa pou do djakèt la. Dizay ou bal mete a ou metel nan do ou metel nan do jacket la nap wè do jacket la gentan parèt la si se front size ki vle di devan epi tou nap mete li devan konsa dizay nou an ok kisa ke mwen bal fè la nou brale nan pati sa la nou brale nan pati sa ki se add your dizay sa vle di mete mete dizay ou a sa wap bagay ou a ou gendwa gentan travay sa ou bezwen an sou telefòn ou oubyen si ou potko travay li tou ou gen dwa tou travay li sou sit la byen rapid byen fasil kisa ke nou pral wè nou wè yo mete my daidvice sa sa vle di sa se pou desktop mwen an se pou òdinatè m nan oubyen sou yon jump si m ta gen imaj la m ap pran l ou wè la se library sa vle di si m ap chwazi yon kategori si m ap chwazi yon bagay la ankò sa vle di sa se de imaj m te gentan gen m te download sou sit la m te travay kèk bagay sou sit la deja imaj sa yo ou ka just still toujou itilize yo. Sa e library sa vle di sa se pou mwen toujou epi nan new an mwen gen dwa pran la custom custom custom text sa se pou text sa vle di sa m pral ekri a map just ekri li apre sa tout lòt opsyon yo anba a ou menm ou gen dwa gen lòt bagay sou li ou vle mete sou mayo a oubyen sou sou tas la ou kapab fè li byen rapid premye sa nap fè nou kapab wè sa ekri nou kapab wè sa ekri hello ok pa egzanp kite hello a epi tou map tape tigi hello tigi Hello Ti Guy and Gaspito pa egzanp Hello Ti Guy and Gaspito ok pa egzanp mwen tape Hello Ti Guy and Gaspito a la epi mwen bral edite li la pou li parèt nòmal sou mayo m nan ok menm si nou ta wè l ap parèt tou piti konsa nou pa bezwen enkiyete nou nou menm nou gen dwa bay zoom pou sa parèt pi gwo men nou pa bezwen enkiyete nou nou just aranje dizay nou an ok kounyela Kisa ke mwal fè m brale nan font lan m gen dwa chanje font mwen an m gen dwa pa renmen font sa men gen plen stil font m gen dwa pa renmen font sa men m pran font sa pa egzanp nap wè font lan chanje la menm si nou wèl pa parèt twò gwo kòm ou sou telefòn ou menm ou ka agrandi sit la pou rale l pou l kapab parèt devan w ok sa w bezwen an pou l kapab parèt devan w nòmal ok lè nou fin tape lotigi a epi tou nap fè print preview. Nou bal anlè a la nap fè print preview nan print preview nap wè imaj nou an logo nou an kòman li parèt la nou gen dwa wè kòman li parèt sa sa vle di li parèt sa yon ti jan parèt piti ok sa se pou do a yon euh, gade mwen sa yon ti jan parèt piti banm edite li toujou pou mwen mete li pi normal pou li ka parèt banm banm kite hello a sèlman ou bien ou menm ou gen dwa fè sa ou mete lan bal pou li parèt pi gwo Sa depan de ou menm. Banm kite hello sa selman. Text ou a, sa wap tape a ou just tape l, ou mete li. Ok? Banm kite hello a konsa. Pa egzanp, epi map fè print preview. Ok. Ok, lè nou rive la, nap wè. Nou wè hello m nan jan li parèt la. Sa vle di, la ou gen posiblite pou gentan gen imaj sa pou voye ba kliyan pou li menm pou li kapab wè l. Si li renmen l, pou li kapab wè l. Kisa wap fè sou li, ou annik klike sou sa. epi tou fè anrejistre limaj sou ok wap anrejistre imaj la avè di imaj sa ou bal genyenl sou laptop ou byen sou telefòn ou ok nap klike sou download nap klike imaj pou kisa m ta mete yon non pou li banm mete hello pou li epi mwen download imaj mwen an ok jeneralman la imaj mwen an fòk li gentan ale sou desktop mwen an ok eee euh, Imaj mwen an li gentan ale sou desktop mwen an. Si nou kapab remake la, n ap wè imaj a li bral parèt la byen nòmal, byen rilaks. So rete swiv ansanm avèk nou n ap wè kòman imaj a li menm li bral parèt. Ok sa se imaj la nou kapab remake nou wè kòman imaj la parèt byen nòmal sa ou kapab itilize sa epi ou just voye l bay ok te mèt yon lòt te mèt yon lòt imaj oubyen yon lòt dizay ke ou te vle fè ou kapab refè menm bagay la sa e pou koulè ou gen dwa chwazi Chwazi lòt koulè ou mete lòt koulè ou mete djakèt la nan yon lòt koulè nan koulè ki ki ap bon pou ou a ok nap tounen kisa m pral moutre nou kounye la pou tas oubyen menm menm imaj sa ankò nou kapab download li pou nou fè yon yon bann lòt bagay sa vle di pou nou kapab voye imaj yo bay moun yo ankò pa egzanp nou brale la nou brale nan pati sa la Mwen brale nan pati sa la epi map pran map pran start design ankò e bon banm antre nan katalòg la banm pran yon lòt bagay poum mete design la sou li e pa egzanp kisam ta pran la kisam ta pran la kisam ta pran la e banm pran sa banm pran sa banm pran sa banm pran sa. Ayiti sa, sit sa se de se yon sit ki k ap ede nou pran tout sa ke nou bezwen pou nou kapab download pou de seri de de bagay ok la sa e mayo toujou sa e mayo toujou m pran mayo blan deja m pran mayo blan deja ok ban m pran ban m pran ban m pran ban m gade mwen gade kisa m ta pran la hmm ban m gade mwen M klike sou dark grey la. M pa konnen sa lap ban mwen. Banm pran, banm pran mayo nwa sa. Ok. Map pran imaj sa, map pran mayo nwa sa. Eh, nap kitel mache, entènèt la bay ti pwoblèm. Nap kitel mache. E pi kisa ke map fè? Banm kite entènèt la mache, map kitel ouvè. Ok n ap kite li ouvè. Kite li ouvè. Ok, lè li fin ouvè la, n ap klike sou li ankò. Nou wale nan Start Design. Demare dizay nou. Ok.

n ap gen anpil difikilte pou imaj la parèt nòmal, pou imaj la parèt bèl. Non, imaj la ap parèt byen bèl sou mayo a. Sa vle di, e pa kòm si yon bagay w ap annik kole. Sa vle di, sit la ba w posiblite pou bagay la tou tonbe sou li nòmal. Ok. An nou ouvè imaj nou an. M pran yon imaj. Imaj la ap download. Nou kapab remake l ap download la. Prefere nou fè megabay nou vin gade videyo yo, nou aprann pou nou travay mwens. Ou wè lè ke n ap gade Lè ke Nou bral yon kote oubyen Nou bral pran ling pou Nou kreye de seri de bagay oubyen son moun nap tann ki pou fè de seri de bagay pou Nou Nou chire Nou pa kont paske lè Nou vin sou chanèl la Nou chita Nou aprann m panse ke li pi avantaj Nou jan Nou kapab remake a la ok sa gentan li gentan parèt nòmal konsa ok li gentan parèt nòmal konsa. Apre sa ou menm se ou ki pral konnen sa w vle fè ladan an plis. Si w vle fè yon bagay an plis ladan sa se ou menm. Men apre sa ou menm ou pral fouye sit la pou w aprann plis de li. E paske sit la li menm li pa sèlman la pou sa, ou ka fè ti kòb ou sou li, ou ka fè yon bann bagay sou li. La nou kapab remake jan ke li parèt nan print preview a ankò nou gentan wè jan mayo a parèt. Nenpòt logo, nenpòt design n ap voye ba kliyan, nou just fèl konsa epi tou nou klike sou li anrejistre imaj epi tou oubyen oubyen lap ba nou download imaj epi nou download li epi pou nou kapab travay sa nou bezwen an m just mete yon non epi nou download imaj nou imaj nou brale sou òdinatè kounyela lòt bagay kounyea ti giyès ke li gen tas sa ladan wi li gen pati pou tas sa ladan. Li gen pati pou tas la ladan. Oh, pòt la ap fè twòp bri. Van ap vante. Nan, eskize mwen. Li gen pati pou tas la ladan. M bral montre nou kòman pou nou fè li. E nou bral nan katalòg toujou. E nan katalòg la. Sof ke gen de non fòk nou bat pou nou konnen. Paske gen de bay nou pap jwenn. Nou pap jwenn konsa. Ok gen de non fòk nou bat pou nou konnen nya e banm tounen ok epi tou nan ba de rechèch a la nan ba de rechèch pou katalòg la nou el ekri la map ekri mòg mòg la ki ve di tas ok map map map map download li map kite li mache si tout fwa nou bezwen yon tas kelke swa sa nou ta bezwen an nap kapab sèvi ansanm avèk li Nan kapab sèvi ansanm avèk li san pwoblèm. M ap vini wi. Ah, ok timoun, ann ale. Nou brale la. Nou brale. Nou kapab bwè mòg. Sa vle di, sa vle di pou tas yo. Men tas yo la. Nou kapab chwazi modèl tas la si tout fwa yon moun mande nou pou nou fè yon gode pou li oubyen pou nou fè yon tas pou li. So, nou pa t konn sa yo. Abòne. Abone ansanm avèk chanèl ti guy a tande zanmi abone tande papa e nou menm nan domèn sa nou pa di n se wa men nou konn kèk ti bagay e jan ke nou wè a n ap ouvè n ap ouvè pou nou wè pou nou wè pou nou wè dizay nou an sit sa yo ekstrèmeman enpòtan m ap met link lan nan deskripsyon videyo a pou nou pou nou kapab antre sou sit la pou nou kapab wè tout bagay menm si nou ta wè videyo yo dèfwa yo yon ti jan long li pa pwoblèm sa vle di men task mwen an la ok kisa ke mwen a fè mwen brale nan start dizay toujou si m vle ekri sou task mwen an m ka ekri si m vle mete foto sou li m ka mete foto sou li nenpòt sa mwen vle fè a mwen kapab fè li wè yo twò size task sa la pou travay task ou a pou mete l nan nivo ou bezwen l la sa vle di nenpòt kliyan ki bezwen yon ki bezwen yon bagay ou ka just. ou ka just moute sou sit la la epitou pou fè tout bagay ok se yon bagay osi senp ke sa m tou nan download m ap just chwazi yon imaj pou mwen mete sou tas la m pa bezwen fè twòp pale anpil mwen moutre nou kòman pou nou mete tèks sa deja si tout fwa nou vle mete tèks sa men kòman nou kapab mete l tankou pa egzanp si m ta vle pran m ap chache yon imaj ki pi nòmal pou mwen mete sou li yon bèl imaj pou mwen kapab mete sou tas la si tout fwa nou ta vle fè yon tas pou nou pa genyen okenn difikilte. Tankou imaj sa li tou gen tèks ladan, ban m pran sa, epi m ap ouvè sa pa egzanp. Si tout fwa mwen ta vle fè yon tas byen fasil sou sit lan. So imaj sa n ap enpòte, l ap moute, imaj la la li gentan moute. Epi ki sa m ap fè, m ap fè print preview. Pou mwen kapab wè kòman ke tas mwen an li menm li ye kòman lap parèt ok la nou gentan wè sa a se pou konsepsyon tas la sa vle di sa a nou gen dwa moutre kliyan men kòman tas la ap parèt sa se devan l nou gen dwa download tout imaj sa yo pou nou moutre kliyan tas la nòmal oubyen kote ke nou bal bon sou kliyan ki bal parèt pi fre ki bal parèt pi bèl toujou nou bale nan pati sa la ok nou tou wè tas la gentan sou yon tab nòmal epi ou just download imaj tas sa. Ou voye bak li an wè kafe a trop soti ladan e e vapè a trop soti ladan kafe a nan tas la yoo hahahaa wa dim kisaw te bezwen ankò so si tout fwa nou enterese pataje video a epi abone ansanm avèk chanèl la so epi tou nou brale nap fè klik dwa sou li epi nou fè anre anrejistre imaj sou epi nap download imaj nou an nou bal mete tas ladan pa egzanp. Tout sa ke nou bezwen nou nap just antre sou sit la. Pa bliye abone ansanm avèk chanèl la epi pataje video nou yo pou kapab aprann plis bagay ansanm avèk nou. So nou bal tounen nou bal gade si nou wè li sou sou sou sou nou al gade si nou wèl sou desktop nou si imaj la moute nòmal. sou desktop nou lap moute kanmenm nou bal wè imaj la ki bal moute nòmal sim ta parèt ok imaj la fenk parèt la li sot banm yon sinyal men li la ok se imaj la sa an tann li ouvè pa bliye abòne pataje videyo nou pou kapab aprann plis si tout fwa ou ta enterese so an nou gade gade jan tas la parèt cute nòmal. Ki moun ki pa tap bezwen yon sit konsa pou travay de seri de bagay pou voye bay kliyan. Pa ba tèt ou manti sa zanmi. Ann ale. Ok.